Medam e mesye bonjou bonswa koman nou ye nou antre lakay ou yn fwa anko nou pote yon nouvel video pa bliye abone pataje video sa afin ke plis moun kapab pran konsyans de eta yo de atitid yo de fason yo ye e m kwè ke si w rete branche avek paj sa ou pap regret nap toujou pote de leson moral pou ou rete swiv. Ret gade video a jiska la fen ou pap regrèt. Ou pral wè kòman yon dam pèdi de zopòtinite paskel te mal konprann. Ann ale. Vwala ke nou gen mesye sa a ki mete li tankou yon moun yon moun fou kap mande nan lari. Li kwaze avèk demwazèl sa a, li di silvouplè m grangou banm kèk bagay pou m manje. Dam nan di non, dam nan frape pye l, li di m pap ba ou. Misye di silvouplè, se paske m grangou k fè map mande. Dep maten m pa manje anyen. Dam nan di m pa bo pa mwen afè m. M di menm ti napkin sa w ta banm yon ti manje ladan l. Dam nan di m pa ba ou l. Pa pale avè m. Bon rete la. Li di dam nan pa pwoche m. Li di pa pwoche m. Li di pa pwoche m. Di m apwoche m, ban m distans mwen. Li di m ap met sa la, pa manyen l non. Misye di kite m pran l non paske m grangou. Li di non, m ap retire kiyè a paske m pap ba w kiyè m pou w manje. Ou konprann? E veso sa a, m pral chèche yon, pa pa m pap ba w manje ladan l. Epi l rantre. Mesye a menm pòdjab, li pran ti manje a. lap manje avèk menl paske dam nan pa bay kiyè men sa dam nan fè mezanmi dam nan rantre anndan lakay la li pran yon gwo kivèt dlo l vide sou mesye kèl desepsyon dan lavi sa vle di ou pral wè pafwa pa gade moun sou aparans men m vin di w si w vle konn kisa bay bay bay e wap kisa wap wè kisa bay bay se lè w bay mesye a di poukisa w fè m sa. Map mande men m pa vòlè an se sa w fè m ou voye dlo a sou mwen wi se sa m fè menm dam nan ap detaye lap lonje dwèt sou mesye mesye di m ou pa ta fè m sa men lap balanse kò li mezanmi dam nan ap pale dam nan nève mesye di men wap peye sa wap peye sa. On ti manje map manje ak men men sa w fè m, ki sa m fè w, ki sa m gen avè w pou fè m kalite bagay sa, dam nan di pa fè m bagay konsa, pa fè m bagay konsa, m fini sa m fè a, m fini sa m fè a m pat voye rele w, m pat voye rele w, m pral montre w wi, lè moun pa respekte moun, hum, pafwa mèdam e mèsye kesyon respè a, kesyon respè a. Ou pa bezwen konn moun nan non pou respekte l. Moun nan pa t bezwen kamarad de klas ou non pou respekte l. Li pa t bezwen yon bon zanmi pou ou non pou respekte l. Men il est important de respecter n'importe moun. Mesye a di m pral fè w wè kiyès m ye. M pral fè w wè ki moun mwen ye. Moun ke w te panse m ye a, se pa li m ye. Mwen pa yon vòlè. Mwen pa yon asasen. Men m pral fè w wè. Mesye a kòmanse ap retire rad sou li. Nou konprann? Vye bagay ki te sou li, ki te fè l sanble avèk yon vye bagay, li kòmanse ap retire yo pou dam nan kapab wè kiyès li ye. E ou pral wè ki opòtinite dam sa pèdi. Mezanmi respekte moun toutotan w ka respekte moun. Jiskaprezan dam nan pale anpil wi. Ou konprann? Misye foure men nan nan kote l te rantre gwo sachè a. Sachè sa a gen koze ladan l medam e mesye. Dam nan ap kouri wi. Nou konprann? Dam nan ap demake. Se kòmsi l poko janm ka konprann men l balanse kivèt la pa bay. Mezanmi, li frape kivèt la wi. Balanse kivèt la pou l bay dam nan, misye yon kout kivèt. Misye a di m pral montre w. Men sa m te pote pou ou. Men sa m te wè, dam nan sezi, dam nan sezi, li met kivèt la la, ee non ou pap mete l la, misye vire, misye vire, misye di, se sa m te pote pou ou, men ou voye do sou mwen, ou gade m pou sa m pa, ou imilye m, w ap pèdi opòtinite sa, dam nan ap balanse men l ap di, silvouplè, ban mwen l non, silvouplè, m pat konnen ki jan de moun ou ye, se pa fòt mwen, se pa fòt mwen, mesye a di, enben ou pèdi opòtinite a, ou pèdi l, Paske ou pa respekte moun. Dam nan ap di banm met ajenou devan w, li di non, ou pa bezwen met ajenou. Medam nan ap met ajenou, li di non, ou pa bezwen met ajenou. Se malelve w ki fè w pa jwi opòtinite sa. Medam se mesye, nan lavi kèlkeswa kote ou rive, kèlkeswa moun ki anfas ou, si w paka bay, pa bay. Men pa kraze kouy pòv la. Paske ou pa janm konnen. Dakò? Se konsa. Mesye di ou pap jwenn opòtinite a. Dam nan met ajenou. Li di non. Dam nan di please li di non m pap ba ou l m pap ba ou l m pap ba ou l ou gad moun sou aparans too ann ale medam ti mesye pou nou wè kòman sa fini ou konprann wè kòman sa fini dam nan pèdi opòtinite a dam nan kriye humm dam nan ap balanse men li ou konprann. Ebyen ou pèdil. Ou pèdil! Lò kesyon respè a ou dwe respekte tout moun. Nenpòt kote ou ye, nenpòt jan sa ye, respekte moun mèt byeneme. Respekte moun tande! Dam nan regrèt pou tout lavi l, li regrèt pou tout lavi l, li regrèt. Mesye a di men ti gode a malgre m pran manje a, m ap manje l a men. Ou vide kivèt dlo a sou mwen epi ou pèdi opòtinite a. Kounye a misye pran sachè yo, li mare, li mete kòb la ladan l, epi li pran afè li, li pran afè li pou l deplase. Li deplase. Li deplase. Dam nan di pliz, pliz. L ap pote lòt dam nan e ke e e bon men kounye a li rive yon lòt kote. Li rive yon lòt kote l al mande. Konprann? L al mande l frape pòt la. L ap tann pou moun nan parèt pou vin pale ansanm avèk li. Dam nan sezi. Dam nan sezi. L di, Non, w pa bezwen sezi. Mwen pa vòlè. Mwen pa asasen. Se grangou m grangou m bezwen yon bagay pou m manje. Dep maten m pa manje anyen. Silvouplè, ki sa w gen la pou w kapab ban m pou m manje? Dam nan di, Alò, m pa gen anyen? Minis ap met ajenou. Dam nan di, Non, pa met ajenou. Ou konprann ou grangou men ou pa bezwen met ajenou w. Dam nan di bon m pa gen manje la non. M pa gen manje la. Men kiyès ou ye menm mesye? Mesye a kòmanse ap esplike. M pa manje dep maten. Se moun ki konn ban m ti manje men m pa jwenn anyen. Dam nan di enben m pa gen manje la non tout bagay fini men m pral gade si m jwenn yon bagay pou ou. Dam nan antre l al chèche yon bagay. Pandan dam nan ap tounen li tounen yon ti kòb bay mesye. Li lonje li bay misye, li di se sèl sa m te gen la, dènye ti kòb m te gen la wi, m pran m ba w. Misye di kisa? Hey! Misye ap met ajenou. Dam nan di non non, it's ok, it's ok, pa met ajenou. Ou konprann? Misye di ou ban m tout kòb sa? Dam nan di wi, nan lavi il fo fè byen, misye vire. Dam nan ap antre, misye tounen. Misye tounen, misye tounen. Li di m pa ka kite w ale, an m fon ti pale avè w. Nan fon ti pale avè w. M felisite w. M remèsye w. Wè lajan sa w ban m nan? Hum! Wè lajan sa w ban m nan? Hum! E, m ap remèt ou lajan sa a bak. Dam nan di, Men poukisa w ap remèt mwen bak? Se grangou ou te di m ou grangou. M ba ou l, ou pa ka remèt mwen bak. Li di, Men pran l, m di w mèt pran l. Ou mèt pran l. Dam nan oblije lonje men l pran l. Pi dam nan ap swiv. Pi misye kòmanse ap pale. Misye ap esplike kisa l sot pase, ki imilyasyon. Sepandaman, se vre? Li di, Wi. Li di, M pral retire e bagay sa yo ki sou mwen ki fè m sanble avèk yon vye moun, men m pa vye moun vre. S on leson m t ap fè pase pou m te wè kote m kanpe nan popilasyon an. Li di, Ou wè lajan sa a? Lajan sa a, se pou ou. Dam nan di, Ki sa? Li di, Se pou ou l ye. Se pou ou. Dam nan di, Se pou mwen? Bon, ou te mande m, kounye a m ba w kòb, kounye a ou di m lajan sa a se pou mwen. Kote ou jwenn tout kòb sa a? Mesye a di, Enben, Se pou li ou mèt pran l. Dam nan sezi, le tonè! Li di ou mèt pran l. Se pou ou lajan sa ye. Dam nan pa vle pran lajan. Dam nan pa vle pran l. Misye a di ou mèt pran l. Se pou ou li ye. Ou te fè m byen, mwen m fè w byen an retou. Dam nan oblije lonje men l pran kòb la. Dam nan tèlman kontan. Dam nan tèlman jwaye. Dam nan ap danse. L ap kole, li bay misye akolad. Li met ajenou. Misye di non, pa met ajenou. It's ok. Paske ou te fè m byen. Se nòmal pou ou jwi. e byen an an retou. Sa vle di lè w fè moun byen, li pa oblije se moun ou te fè byen an non ki pou remèt ou rekonpans lan. Men ou ka jwenn li nenpòt kote. Lè w fè byen se tankou yon moun ki lage yon pen nan yon rivyè k ap koule, w ap jwenn rekonpans lan yon jou kanmenm. Misye di enben se sa w te seme se li w ap rekòlte. Sa vin fè ke medam e mesye pa janm sispann seme. Lè w seme, w ap rekòlte kanmenm. Ou seme byen, w ap rekòlte byen. Lè w seme mal, w ap rekòlte mal. Dam nan kontinye ap met ajenou. Dam, mesye a di, non, ou mèt leve. Ou mèt leve. It's ok. It's ok. Paske ou se yon bòn pèsòn, ou te fè m byen. Se konsa si m t ap mouri, ou t ap sove m. M pa regrèt byen sa m fè pou ou a. M pa regrèt sa m pataje ansanm avèk ou a. Mezanmi, dam nan gen mwayen nan men l pou l viv pou tout rès vi l. Se yon sòm kòb ki vrèman anpil, paske se sa k fè dam nan etone. E di, wè, w ap gade lotbò a la, men se la yo sot fè m imilyasyon. Yo sot imilye m, yo vide kivèt dlo sou do m. Yo mouye m. M vin fè w konprann aswè a. Nan lè w ap gade videyo sa a, bay, w ap wè kisa bay bay.